Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que gen moun anba live la ki tande m kounya? Kimberly Fens eske ou tande m silvouplè ma cheri? Eske nou tande m silvouplè? Mèsi Bondye, mèsi Bondye. So, banm al pataje live lan. Pataje live lan pou mwen. M byen kontan ke nou tande m. Mèsi Bondye, mèsi Bondye. Banm al pataje l. Silvouplè ti moun, ede m pataje live lan. M pral pataje li kounya.

Map pataje li Ann al edem pataje li silvouplè mes amours edem pataje live lan koze trè enpòtan.

Okay. Oh. Ba konnen sak fè li ba. Ok. Mba se tout moun ki nan kontak mwen getan jwenn link la. Map fon dènye post sou Instagram epi poum bak. Pou m bak pou m vin kòmanse pale. Mès de timoun mwen vrèman dezole pou jan m parèt a tèt mwen an so m pa t tèlman santi m byen. M pa t alèz menm menm. Yè swa byen ta mwen anonse layv lan koz m di m ap fè tout sa k posib. M ap fè tout sa k posib pou m fè layv lan men lè m fè jounen an m pa alèz menm m pa byen nou ka wè sa m pa byen m s on moun malad. M fè tout sak posib mwen fè live la kanmenm m wè nou kare kachem vin kache sa se pa chanm mwen paske pa gen moun ki vlem fè live la jan w wèm ye la nan etam ye a m di mwen menm map fè li kanmenm. Pataje live la pou mwen. Pataje, pataje, pataje. Pardon. M pa ka pataje li sou IG koz defo. Ok m pral fèmen telefòn mwen koz m panse m fin pataje M panse m fin pataje m pral fèmen telefòn mwen pou m ka kòmanse pale So live la ap rete sou Live la ap rete sou um telefòn mwen So m panse moun ki pa wè m Woy tèt mwen M wont Live la ap rete sou telefòn mwen So moun ki pa wè li nan moman sa la e. M panse yap we li apre ok. Ok banm fèmen telefon mwen ok ok bonswa tout moun potko salye pèsòn so m te bezwen fin pataje live la bonswa. Tout fanatik regrè laviw m yo koz m konnen nan moman sa la m pa gen mwen menm m pa gen fanatik men gen fanatik regrè lavi m bonswa tout fanatik regrè lavi m yo bonswa tout tout tout tout tout tout tout moun ki fè pati de regrè lavi m bonswa yon remèsiman pou mesye Julio ki se aktè feyton an yon remèsiman pou Steeve Biko Magic film ki se reyalizatè pwojè sa e yon remèsiman pou tout tout tout tout tout moun nèt ki fè pati de feyton regrè lavim e yon remèsiman pou maestro kerwill ki se MK Agency yon remèsiman pou tout moun nèt ki fè pati de sinema ki menm ke whatever menm ke se yon kamera ou te kenbe menm ke se yon mikro ou te kenbe nan regrè lavim depi ou fè pati de regrè lavim m voye salye tout moun. Ok, pou m kòmanse live la, sa m ap di avan. Yon kesyon m ap eseye poze tèt mwen ke mwen poko janm ka. Yon remèsiman pou Prodensky. Depi wè sa Prodensky anba live la. E sa m ap eseye di tèt mwen, eske Christoo pa renmen lajan? Wè jodi a m pa ni ap kriye, but m te wè son gon bri kouri ki te rive sou rezo sosyo a yo te di m t ap kriye. No, m pa t janm t ap kriye. Ok Sa map eseye poze tèt mwen eske Win Christoo pa renmen lajan Gen yon kòmantè ki la Ok kòmantè a la Se kòmantè sa ki te dim ki te di a Fòk m fè live lan Yèswa m di map anonse live lan map fè tout sak posib Pou m fè live sa Reyisi M fè tout jounen an Men kòmantè a. M pa konnen si nap ka wèl. But nou ka pa ka wèl. Kòmantè a di konsa. Avanyè samdi a lòt la di li pral fè yon live pou li rakonte pou kisa yo poko kapab lage radòt yo a. Li fè sanblan li fè live li an pa bon. Pafwa li di li pa gen ase moun pou li fè live la. Menm yon live moun nan ap fè Yap betize epi nou panse fanatik pral pran nou serye nou pa menm konprann sa pou nou ekskize nou piblikman franchman nou pa wont bann san wont viv le secret m pa konn kiyes feyton sa pi bon feyton moman an se I don't know m pap li rès kòmantè a ok so kòmantè sa vrèman rive sou mwen men moun nan gen rezon moun nan gen anpil anpil anpil anpil anpil anpil rezon. Moun nan gen anpil rezon. So banm di nou yon bagay. M pral rakonte nou istwa regrè lavi m, kijan li te kòmanse e jounen jodi a ki difikilte mwen menm mwen jwenn pou mwen pa lage, pou mwen menm pou m pa ka lage feyton sa. M sonje m tap jwe nan pil pwojè moun, jwe nan pwojè moun, jwe nan pwojè moun. Moun pat janm te gen yon moun ki te peyem ok pat janm te gen yon moun ki te peyem jwe nan projè moun jwe nan projè moun pat janm gen yon moun ya m konn feyton sa m konn feyton sa li di a dayè m konnen m konn gade pat janm te gen yon moun ki te peyem epi ba m te fè l tou pou lòv m te fè l pou lòv epi pou m ka deplwaye talan pa m epi m di poukwa pa. M gen talan entèl fè li envitem poukisa mwen menm mwen menm mwen paka fè feyton pam m rive jou swa lakay mwen m sot nan yon tounaj m te vrèman fache gon mèt tounaj sa moun ki te responsab tounaj la te vrèman fèm fache m te vrèman nève koz yon imilyasyon kem te pran sou wout mwen epi m di a map ekri yon pwojè m pran yon fèy kaye m ekri regrè lavim. M ekri regrè lavi m Boom M ekri regrè lavi m sou yon bout papye M mande yon reyalizatè pou l choute l pou mwen Li di m pou m ba l yon kantite kòb kote mwen pa menm genyen M pa t rete sou sa M al chèche kòb la M gentan jwenn Mwatye nan kòb la m ret sèlman 50 dola ameriken pou m jwenn pou m fè l. Nan mande moun prete nan mande moun prete m al tonbe sou reyalizatè sa ki se Magic Film, ki se Steve Biko gran frè m. M di prete m 50 dola bagay sa yo si si. Li di a ou mèt manje kòb ou a m ap choute feyton pou ou. Kisa Magic Film fè li menm? Si w bezwen kontak. Si w bezwen magic film pou yon videyo maryaj, pou yon reyinyon, pou fè bèl foto pou ou, e nenpòt bagay ou ka monte sou paj magic film nan wap wè nimewo telefòn, wap wè tout kiyès pou kontakte pou w ka jwenn li e pase follow li sou paj li an kote ke li gon pakèt bèl travay lap fè ki se reyalizatè feyton nou an. O Li di m konsa a ou mèt manje lajan an wi M ap choute feyton pou ou An palan de gran frè m nan M di ok Nou kòmanse travay Nou kòmanse travay Nou pran yon premye epizòd Mezanmi pa gen yon moun ki tap panse ke feyton regrè lavim sa se sak fèm pat vle fè video m te vle fè live poum ka pale koz poum ka konnen gen moun kap tandem se pou yon video m pral record poum fèl m fon premye epizod pfff li pran youtube ohh tout moun sezi. M fon dezyèm epizòd Li pran youtube M fon twazyèm M fon katriyèm M fon s Oh padon Pa gon moun ki te panse feyton ta pral mache konsa Menm moman chanèl m ap monte M te bay tout lavi m Tout ji m Tout m renmen Wè m p ap li kòmantè m ap pale Ban m fon fason pou m pa wè kòmantè yo M te bay tout lavi m Tout m renmen m Pou feyton sa Epi yon jou, m al nan tounaj Dèlma 83. Yon pakèt atis, yon pakèt aktè, yon pakèt moun konn choute Dèlma 83. Byen wi, e bon wi, m te konn choute la tou. Epi, m pa konnen si nou remake sèn sa. E sèn kote ke medam yo te chita mwen menm m tap pase a yon sachè nan menm epi yo tap blaze m nan. Mwen map ba nou bagay la de zero jiska igrèg. On moun ou konprann mwen, on moun ou pa konprann tou, m pa gen anyen m ka di. Koz mwen menm vle vin bay fanatik mwen yo yon esplikasyon mwen fè l. Men m pa fè l paske mesaj nou yo, mesaj nap joure maten midi swa yo fè m fè l. Koz si nou te fanatik fò nou ta poze tèt nou kesyon poukisa feyton an kanpe e yon feyton ki bon ki ap mache konsa. Oh Pandan m nan tounaj. Epi map pwan sèn kote ke map pran sèn kote ke eeanm map pase mizè wouyy jezi pou ki sa se mwen lè Steeve panse se sèn nan map pran m tou ret atè a m pa leve m pèdi konesans kamera sou mwen mwen pèdi konesans m tonbe m pèdi konesans sa se nan epizòd 5 wi 5 ou 6 li ye m pèdi konesans. Kay konpa te tou prè a, yo pranm yo kouri mennenm kay konpa. Lè yo mennenm kay konpa, moun yo pat rete la sèlman. Yo rele'w mason lòj. Paske daprè enfòmasyon tout moun nèt nèt ki te nan tounaj la ap kriye dlo nan je paskem preske mouri menm moman an wi e ankò Yap di map di konsa tout ponyèt mwen prale tout kòm ap ap soti nan mwen tande byen wi sou senkyèm epizòd la epi yo gentan rele yon masonlòj yo dim konsa a piga nou masonlòj lan di piga nou gade sou sa fèl al nan peyil. M pa konn anyen. M fè prèske yon semèn m pa konn anyen ditou. Ok. Bagay rive lakay m poko janm ka bon pou m al andeyò. M poko janm ka bon. Kou m annik fè yon ti m kouri al andeyò. Al andeyò depanse lajan ki sa? Rayisman. M sot twò ba pou m rive kote m rive a. Lave men m. M fè yon pakèt bagay. M pa gen manman nan Pòtoprens, m pa gen papa nan Pòtoprens, sèl mwen. Depanse kòb, depanse kòb, depanse kòb, m vin bon. Pa gen yon moun ki konn sa. Sèl mwen avèk Bondye nan syèl la, avèk moun ki te nan tounaj yo. Moun ki te nan tounaj yo konn sa k te pase a men yo pa konn ki valè kòb m al depanse, ki sa m al fè. Tounaj fè yon ti kanpe. Lè m vini m bon. Lèm fin bon rekòmanse balanse ankò nou te ka wè sa feyton ap pran tan feyton an lan rekòmanse balanse rekòmanse balanse m bouk m malad ankò ah sèt fwasi sa e pou bon. M kouri met kòm deyò ankò. Chak maten midi swa. Maten midi swa man deyò. Maten midi swa man deyò. Lè m vin wè se twòp atò, m di bon, wè, advèsè a pa ka fè m pa fè feyton sa. M di m ap fè feyton an. Se mwen k te ekri l, se istwa m li ye, se premye istwa m li ye, m ap fè feyton an. M pa bezwen konn kiyès k ap fè m. Poukisa? Poukisa pou mal pèdi lavim pou de twa bout epizòd feyton lavi pam nan m fèt m jwenn mwen pou kont mwen nan yon mond m rive kotem rive a m gen 20 ans pou kounya pou de twa ti grenn dola sou YouTube poum tal pèdi lavim am fon kanpe feyton an map chèche lavi mwen menm bay tèt mwen pa gon fanatik ki konn sa. Pa gon moun ki konn sa. Epi, sa rete. Lè tounaj rekòmanse, tounaj rebalanse, gon aktris ki di m konsa, li p ap choute pou mwen ankò. Mari l pa vle. M te choute yon feyiton pou li, li pa t ban m yon goud. M te choute feyiton an pou li gratis, pou li menm pou l te ka jwe pa m nan pou mwen gratis. E feyton li a vin dekomanse m te mande chak grenn moun yon sèvis koz m pat konn si feyton ta pral mache konsa lèm vin wè lap mache m di wè lè feyton fini map bay chak moun yon anvlòp m di tout moun map bayo anvlòp lè feyton fini o li dim maril pa vle m di pa gen pwoblèm li menm li gentan kanpe. Pwoblèm pi rèd. Sèn sa tou kanpe l paka fèt jou a tounaj tou paka fèt. Nou ranvwaye tounaj la pou nal modifye sèn nan. Tout bagay rebalanse ankò. Gon aktè, gon aktris ki di konsa li bezwen yon reyinyon nan men moun regrè lavi m yo. M di a, ou pa yon manb nan staff la, se sèlman ou fè pati de staff la. M pap ka fè tout moun regrè lavi m deplase pou ou non. Si w bezwen yo w ap fè tout deplase pou al nan reyinyon an. Vrèman vre, li ekri tout aktè, tout aktris an prive yo vin nan reyinyon an. Mwen menm avèk Julio avèk Steeve, nou ale. Lèm rive bon aktris la dim bon e anm e li te mandem yon kominote m pat balil m te balil li te mandem sim pat fèl li o li pap kontinye feyton an pou mwen ankò yon aktris ki tèlman enpòtan nan feyton sa san li feyton sa ka bloke li dil pap kontinye lèw mande rezon li pa vle mande aktris lan poum prepare sotil nan feyton li dim non. Li pap prepare soti l. Nou pa konn kijan nou pral di aktris sa mouri oubyen kijan l sesi kijan l sela kijan l fè pa la. Ou wè, ou panse se ri m ta ri? Ou wè dlo, m pap kite dlo koule nan je m ankò. Ou wè lavi sa? Ou wè tout sa w ap fè nan lavi a atann ak tout bagay. M di ok. Nou sipliye l. Nou prèske met ajenou nan pye l. Tout lòt aktris ki te nan reyinyon an di non, ou ka aranje sa w ka sesi, fò w kontinye pwojè a paske pa gen rezon pou w kite pwojè a. Li di non. Li di menm soti l, li pap bay prepare. Gon lòt aktris ki te sou plato nan reyinyon an, m di a, Steeve, Steeve, Magic Film al rele l, li di, Atis, si w p ap kontinye pwojè a tou, mèt tou di m sa wi, pou m konn kijan m ap jere sa. Li di non, pa gen pwoblèm, n ap pale. Lè Steeve ekri l, li di li pa wè l nan feyton regrè lavi m, li pa wè l nan pwojè sa. Nan feyton regrè lavi m, moun ki te konn jwe deja, moun ki te aktris deja, padon, se sèlman Widiana wi. Apre sa, tout lòt moun k ap jwe avè m, se moun ki te fenk ap antre nan sinema wi. Li di li pa wè l nan pwojè sa. Mande l esplikasyon l pa gen, li sèlman pa wè l nan pwojè regrè lavi m ankò. Ala! Wè 2 moun sa yo si yo pa la, pa gen feyton ankò. Pa gen feyton ankò. Wè dlo, maten, midi, swa, dlo pa sispann ponpe nan je m, pa sispann kriye. Enben, m te di m pap gade la, m pap bay advèsè a pran pye sa sou mwen, m ap kontinye feyton an. M fè prèske yon mwa m ap reekri feyton an avèk mesye Julio Steeve N ap tout moun, tout aktè, tout rès aktris yo y ap bay ide pa yo Y ap bay ide pa yo pou n reekri pwojè a Men istwa mwen menm a mesye Julio ap stil sou menm lin li ye a Boom! On mwa m pa gen anyen. Lè nou rebalanse feyton an nou ka wè ti bout videyo sa, on ti Nou rebalanse feyton an, mwen fon ti anons sou stati m, sou story Instagram mwen, mwen di regrè lavi m back! Gon dènye tounaj pou k fèt pou epizòd 16 la fini e 17 la te prèske fini. Yo nan men nou la. Gon dènye tounaj pou k fè l. Advèsè a di wè mwen menm tonnè kraze m se sou fyèl mwen pou moun sa yo pase pou yo fè tounaj sa. Dènye tounaj lan nou monte nou al oasis pou n al pran take la. Nou fin peye rezèvasyon, nou fin peye tout bagay. Nou desann pou n al met rad sou nou, tout peyi a bloke. Machin pa bouje. Nou nan blokis la, nou fè twazèdtan nan blokis la. Alafen li pral sizè diswa. Nou pa ka moute Oasis pou n al pran take la, nou oblije anile tounaj la. Ebyen ou konn sa k pase aprè lè nou anile tounaj la? M tonbe malad. Wè de pyè sa yo m te kokobe. Pa gon moun ki konn sa. Pa gon fanatik ki konn sa. Koz mwen menm vi prive m, m pa pataje sa a moun. Wè lè y ap fò w, w ap fè yo konprann y ap fò, y ap fò plis. Pito moun pa konn lè y ap fò, pito moun pa konn anyen w. Wè de pye sa m kokobe, m pa ka mache, m pa ka kanpe, m pa ka fè anyen nan pye m, sou pye m. Lè m resi ka mache a, m kouri m al nan peyi m pi rèd. A, bagay la pa yon jwèt. Bagay la pa yon jwèt. Ebyen, sa k vin pase, lè m sot nan peyi m, meni, Nou ka wè christoo nou an men fini sak fè sa 3 atis gentan kite pwojè a nan menm pwojè a ki re ekri a nou paka pran tek yo pou tounaj nou paka fè tounaj lè nou vin rezoud tout ti pwoblèm sesi sela gon lòt katastwòf ki pase M pa vin di tout bagay, men gen de seri de bagay ki pase, monchè, wè nan lavi sa, m ap di chak grenn moun sa. Wè lè w ap fè yon bagay, wè si w te kòmanse fè l la, al fini l yon lòt kote. Ou wè lè wap fonksyone, ou pa konn kiyès ki avè w, kiyès ki pa avè w, kiyès ki vle byen pou ou, kiyès ki pa vle byen pou ou. Mwen menm sèlman map di Bondye mèsi. Map di Bondye mèsi ou konn poukisa map di Bondye mèsi? A 15 epizòd feyton, mpa di 15, a 10 ou 13 epizòd feyton m pran plak youtube mwen nan mwens ke 1 an. Gen moun ki fè 2 zan 3 zan sou youtube ki poko ka fèl. Men si lèm te pran plak youtube mwen an m tap fè travay mwen. M pran plak youtube mwen. M fè 100 mil abòne pou kont mwen avèk moun ki te ede ki te vle ede m yo moun ki te mete men yo nan san ki te di a m vle w avanse m ap ede w. Dezole mes amour. Eske entenet la bon kounya? Eske entènèt la bon. Ok. Yes. Kounya la. Sa m tap di ok. Pafo wè lavi sa cherim. Wè lè fanatik yo. Nou ka wè yon bagay. M pa lage anyen sou Instagram mwen, Instagram mwen ret konsa l pa janm monte l pa janm desann. YouTube la yo pa pèmèt mwen lage yon epizòd sou li l pa janm monte l pa janm desann. Tout afè m bloke. Tout afè m kanpe nan moman an la. Nan moman sa la m ap pale avè w la. Lè m wè feyton an m gen yon epizòd m lage depi sou 2 mwa. M di ke si m pa fè yon live pou m ba yon esplikasyon, fanatik yo pap janm pran m oserye non. Men kounye a, sa k fè m fè live la, se di, se yon kesyon m vin poze. Lavi m, nou bezwen regrè lavi m, n ap di m betiz, n ap joure m pasi pala, men èske pèdi Win Christoo se pa pèdi regrè lavi m? Reponn. Aah pè dim mouri wè jan tifi sa ki rele Evelyne sincè li mouri dimanch lan wè li pat gon moun ki te konnenl non ou pa wèl mouri tout mond lan menm atis ameriken ki ayisyen atis ki ayisyen ki ap viv an amerik ap fè pòs ap mande jistis pou li. Yap mande jistis pou li. E mwen menm kèk grenn moun ki konnen m nan. E mwen kèk grenn moun ki konnen m nan. E tout mond lan ki tap mande jistis pou mwen. Men eske feyton Grèlavi m tap kontinye? Non. Feyton tap tou kanpe paske m mouri. Wè lè sa. Lè sa konn sa nou ta pral di nou menm ki konn ap vin dim betiz la a, e kounya m fin pa reyalize kòman moun ayisyen mechan, yo manje ti fi a pou yon ti feyton, yo manje sesi, aprè 2 jou, 3 jou, yon semèn, bri kouri fèt Win Christoo mouri, wè aprè sa, tout bagay t ap fini, tout moun t ap rekontinye lavi yo, tout moun t ap fè tout sa yo gen pou yo fè, tout moun t ap bliye m mwen m t ap mouri pou 2 tou je m. Si m te rete m pa t al chache tretman pou lavi m. Poum te lage feyton pandan nap dim betiz e mwen ki tap mouri cheri son ti istwa konsa liye ah fè casting la ala nan son lòt feyton moun yo pap pranm oserye non an banm fon feyton konsa tout moun renmenl kounya la poum kanpe feyton an mal fon lòt bagay pa gon moun kap pranm oserye ankò. Anojou wè pou mwen menm feyton sa ap fini paske lè moun ap fè pranm pap janm pozem on jou paske m pat met moun sou tè a pou mal ka ougan pou mal manjel pou feyton kontinye non lap stil fèm feyton ap pran brek lap pran brek lap pran brek map rete la jiskaskel fini. Si Bondye fèl fini, li fini. Bondye fèl pa fini lavim rete la m viv mèsi Bondye. M te rive nan yon pozisyon m te di se feyton map kanpe m bay vag nan karyè sinema m. Men tout moun ap banm konsèy tout moun ap dim yon sèl bagay. Sa m ka fè? M pap siprime live la non. Se jis pou m di nou timoun e m sot fè yon mwa dlo nan je m pa ka manje m pa ka bwè. M pa fè l paske feyton pa lage m fè l chak lè m monte sou rezo sosyo a kòman moun yo ap di m betiz kòman moun yo ap joure m. Lavi m wè lè ou pran lavi m ou poze yon kesyon Repons la vin tris. Lavi m tris. Tout moun nou wè k ap fè feyiton, k ap si k ap dat, yo pa pran frap? Yo pa jwenn pèsekisyon sou wout yo, men yo pa menm avè m. Yo kapab gen yon moun ki kanpe avè yo, men m kiyès? M gen yon manman, m gen yon papa, kiyès ki kanpe avè m? Pèsòn. Se sa k fè m toujou di, wè lè w ap fè yon bagay, ou konnen l ka fè siksè, Pa eseye kote w kòmanse a pou fini l la. Tout plan m, tou dènyèman yo la se kenbe w te kenbe m. Se Sendomeng m ta prale m bay feyton vag, m bay tout bagay vag. Men, bay feyton vag, bay tout bagay vag. Kisa m pral fè? On vye peyi cheri w te mèt fini lekòl ladan l men m manje w. Ou pa ka manje. Sa m genyen an, m ap fè detwa grenn goud ladan l lan. Menm ke w vle manje m pou li. Toutotan m ap viv, m ka kontinye fè l. M ka pa, m ka pa chwazi fè l nan je moun k ap fè m nan, pase moun nan ka wè m devan je l la, li ka stil ap fè m, men m ka ale pi lwen m al fè l. Nou panse nou renmen regrè lavi m ke mwen? Nou pa renmen feyton sa ke mwen? Istwa ka petèt pa lavi m, tout istwa nèt ka petèt pa lavi m, men ti sa nou wè yo se lavi m. Enspirasyon yon moun vini, sa pral depan de sa li wè ak zye l oubyen sa l viv. M pa tap monte sou rezo sosyo pou m di nou se istwa lavi m li ye. Men si m ka gon enspirasyon konsa, gen ki sèn ladan yo genyen se vi m. Yes. Mizè m pase nan lavi m. M pase anpil mizè. Pas pil mizè nan lavi m. M gon chanèl ki gen 1 an m gen 15 epizòd feyton sou li sèlman chanèl la ka banm kòb li monetize li gen 100 mil abòne se travay m pa vle travay? Atò m jèn m pa gen anyen sou kont mwen m pa gen pitit m pa gen mari m pa gen anyen sou kont mwen se sèlman lekòl avèk feyton m pa te ka travay pou Men si gon bwa ki kanpe an kwa pou m pa pase, ou panse m ap franchi bra sa, m ap pase, m ap kase bwa sa pou m pase fasil? Non, li p ap fasil. M ap pase bwa a wi. Map travèse wout la Wè boul dife sa kanpe kwa map travèse l Men li pap fasil Sim travèse l mwen reyisi Map di Bondye mèsi Men nan travèse l m ka pèdi lavi m di lavi m men map still batay m pap janm di nan live sa ke feyton an ap kontinye oubyen lap kanpe map di nou sèlman de bagay poum di nou feyton regrè lavi m nan kanpe definitivman paske wè lavi m lavi m pi enpòtan e se pa feyton an non si lap kanpe m wè se tout bagay poum bay vag nèt pou mwen menm poum viv. map viv paske ayisyen tro mechan wè jis poul ka detwi w wè se lè w fin mouri lap wè krim li fè a m pap vin pèdi lavim pou sinema gen anpil ki te konn nan sinema ansyen yo gen anpil ki te kitel se nan kondisyon sa. Men si m ka kontinye l. Si m ka kontinye l, m ap kontinye l. Si m ka kontinye karyè m, m ap kontinye karyè m. M timoun toujou, sa m konn nan bagay mistik? Sa m konn nan bagay maji? Eske m ka fè tout jounen ap moute desann ka ougan? Eske m ka al antre legliz la, m di a m ap konvèti, m ap batize? Yes, m ka antre legliz m di m ap konvèti, m ap batize, men jan peyi sa ye la. Jan peyi sa ye la, antre legliz cheri, al batize, al konvèti. Yes, m konnen bon, yes, of course m konnen Bondye egziste. M konnen gon moun nan syèl la k ap veye tout sa m ap fè. Kit li bon, kit li pa bon. Men cheri, pran yon desizyon di m remèt tout lavi m bay Bondye, m konvèti, yo fou ou anba dlo cheri, ou batize. Se pa yon bagay piti li ye. Fòk ou gen ase matirite pou respekte mo sa. Men si m poko prè pou m respekte l, m ka ap fè tout lavi m ap monte desann ka ougan, Ou wè nan monte desann Kawougan, yo ka fè w lougawou, yo ka fè w vole gran midi. Men èske yon moun ka pèsekite m, ap fè m fè tout lavi m ap monte desann Kawougan? Depi m ap fè tout lavi m, an m ret nan yon feyton, malfektè a fè. Ou tande m lougawou? Si se vag m ka bay, m ap bay vag. Men si m ka kontinye, m ap kontinye. Manman m mouri, tout, m pa, m pa gen pèsòn. Nou pap konprann sa m ap di nou an la non. Men sèlman wè Ayisyen, ou konn, ban m ba nou ti, yon ti brèf rezime sou mwen. Ou konn sa k fè se pèsonaj sa m prezante nou? M prezante nou Win Christoo ki annik jwe yon feyton Regrè lavi m ki jwe nan lòt feyton Marie, nou pa konn ki klas l ap fè, nou pa konn si l fini lekòl, nou pa konn, nou pa, menm bon non m nou pa konnen, nou pa konn laj mwen, nou pa konn anyen de mwen. Yes, m sot di m gen 20 tan. Menm vrè laj mwen nou pa konnen. Nou pa konn anyen de mwen. Nou sèlman wè yon moun. Ou konn sa k fè m fè l konsa? Anm pa gen mennaj, m te ka poste. m pa gen sesi m te ka sesi, m pa gen frè m pa gen sè m te ka fè menm jan yon pakèt lòt moun pran tout vi prive yo met sou rezo sosyo a m te ka fè l, poukisa m pa fè bòz? M te ka fè bòz tou. Konn sa k fè sa? Ayisyen avè w pandan w ap fè sa k bon an. Wè sa w ap fè a, w ap fè l fè bòz, menm ke se non w ap sal. Tout tenten w ap fè yo, wè kou sa pase mal cheri, yo tout ankò k ap kleve nan dèyè w, k ap kanpe la, k ap di w betiz, k ap, gade, k ap fè w regrèt ou te sou rezo sosyo sa cheri. Yo avèw pandan sa bon an. Wè lè sa pase mal? Pa gen youn ki avèw vre. Kou sa pase mal pa gen youn ki kap kanpe avèw vre. Noo. Yap avèw cheri pandan wap fè sak bon an. Wè lè sa pase mal tout ap vire do ba ou. Tout ap diw betiz. Kote ti mwen menm la m ka vin pran betiz sou rezo sosyo. Bon mwen menm gen de seri de lè lè yap dim betiz. M pa menm li kòmantè yo menm. Yap di m pa janm renmen reponn kòmantè, se antre m pa antre ladan yo wi. Reponn m pa reponn nan se antre m pa antre ladan yo paske m konnen nap di m betiz pou anyen. Pou yon feyton k pa janm lage nap di m betiz, nap di m tenten, se antre m pa antre ladan yo. Ahh lè nou fon kòmantè nap dim Christoo m renmen w sesi m sesi m pa m te ka reponn men ou konn poukisa m pa antre ladanl m pa antre ladanl paske lè m al gade paw la wap dim kijan w renmen m map wè yo nan ba a kap dim betiz kap joure m kap lave dèyè m kap antre nan pèsonaj mwen kap antre nan pèsonalite m kap antre nan vi rivem tou pa janm antre nan kòmantè pa gon kòmantè nou wèm janm antre wè si ou gon kòmantè reponn ou mèt konnen paske m gon moun m gen frèm nan Magic film ki se reyalizatè feyiton ki gen aksè ak tout bagay pri rezo sosyo m se lik reponn kòmantè janm reponn kòmantè moun sèlman sou tiktok dèfwa m konn reponn yon ti grenn kòmantè sak fè sa paske sou tiktok la map lave dèyè nou lè nou vin derespektem. Naël tiktok la se pou moun enjoy li ye, se pou moun pase stress li ye nou paka kite youtube avek instagram moun vin jourem sou li lèsa map di nou pawòl cheri. Nou pa janm konn mizèm gadem m fini pou oh m fè jounen an la m annik benyen depip maten m benyen men depip maten sa bò kotem nan m manje m pa santim ka m ka m ka al fon bagay la. Mpa santim ka fè anyen. Kòm mte fèl mte di live la map fèl jodia. Mfè tout sam konnen fè moun fè demach pou mwen wè telefòn mwen mbal sou telefòn mwen. Wè lavi sa cheri. Depi ou pa met grenn nan boudaw pou viv la bèl ou pap viv. Men dèfwa tou lè wal eseye met grenn nan moudaw se laviw ki pase mal. Mwen mpa nan ken met grenn nan mouda. Moun yo vle feyton an fini lap fini yo pa vlel fini map kanpel pou yo trè fasil cheri paske m pap vin mouri pou moun m pap vin mouri pou feyton non cheri lèm lage yon epizòd chak mwa sil ba yon di dola di dola sa se li m pran m kouri al nan peyim oubyen se di dola sa m pran m fè lòt tounaj li pa banm lajan vre feyton regrè lavim pa banm lajan cheri tout moun panse map rich a feyton regrè lavim li pa banm lajan Feyton la ap lage chak 2 mwa chak 3 mwa pwoblèm ey m konn ap rezoud on pwoblèm fin rezoud pwoblèm sa demen se yon pwoblèm vini pwoblèm pwoblèm pwoblèm m pa janm ka fè tounaj bon ou wè gen pwoblèm m te konn ap jwenn kay m ka bzwen nan kay sa la mèt kay la di yo li pa vle m travèse n men aktyèlman la pandan tout bagay ap pase a kay nou te konn tchoup la yo pran l nan men nou s on lòt kay nou gentan tcheke yo ba yn pwoblèm pou nou vin fè rès fey tchoup la n al modifye sèn pou n ka antre nan lòt kay la. Lè m ap viv cheri, lè nou wè Lè nou wè m fè yon ti videyo oubyen m fè yon ti foto nou wè m ap souri, se souri m ap souri vre? M ap fè sanblan Fè sanblan Yes, m ap fè sanblan. Tankou Ti Djo te di l la, fè sanblan ke tou va byen e qu'on a besoin de rien. Ou Carl cheri map ri la, map souri maten midi swa, pou ou menm kap gade l la, yap wap di, yes gadon bèl ti pitit li pa gen pwoblèm anyen pou ou menm. Men anndanm ou pa wè sak anndanm. Enben, se tout sa m te gen pou m te di nou, tout rezon ki koz feyton an pa janm lage. M swete nou konprann, m swete nou pataje live sa fè l rive nan tout peyi a. Rezo sosyo se konsa yo kanpe. Y ap tann live la, m pap tag, m pap site non moun non, men m konnen se konsa yo kanpe, y ap tann live la pou yo al pataje l e se premye live tou, se premye kote tou y ap jwenn Christoo pou y ap sikile vwa l. sikile vwal mwen m pa janm nan bòz m pa janm nan sesi m pa janm nan sela paske bagay sa yo pa pou mwen yon feyton m ta pral soti a djemsly feyton poko menm met deyò menm m tande yon sèl bri kouri e madan djemsly madan djemsly madan djemsly m poko janm sezi konsa nan lavim men m pral soti. Se yon feyton la avèk yon lòt aktè ankò afich la ap soti demen m kwè talè w pwè bndye madanm ni mye madanm m pa janm reponn lè yap dim madan entèl yap dim madan bon gwo lè ya madan MK yo te dim madan Adamo madan entèl madan sesi m pa janm m pa janm okipe yo pase imedyatman w reponn ou pral reponn ou pral reponn ou pral vin lage kò nan woy woy ki twòp pou mwen mwen menm woy woy m pa renmen bagay sa. ki gen tèt cho, ki gen pale anpil, pil kòmantè m pa janm ladan. Sak fè nou paka choute kounya. ki la ki koz feyton pran ti tan men li pral rekomanse balanse gen epizod 17 la ki prè nèt yo pral shoot li la yo pral fè magic film pral fè montaj lan poul lage but si nou jwenn pwoblèm ankò m di nou sa m pa di nou si feyton ap kontinye si lap kanpe si mwen menm map still ap malad map gen pwoblèm map kanpe feyton an map fon lòt bagay lèm kanpe feyton an map fè nou konnen m gen yon casting ki pral fèt Avan mwa desanm nan m gen yon casting map fè kote ke cheri m pral pran moun casting mwen m pap pran foli aktè foli aktris pou met nan bagay mwen pou kraze l m pran yon moun nan casting nan m siyen kontra avè w m di w ap jwe pou mwen tan tan ou konn pwojè m mèsi tout bagay fini mèsi m pa pral pran moun pou vin kraze pwojè men regrè lavi m nan se yon regrè lavi m li ye tout bon se yon regrè lavi m li ye pou mwen tout bon pase pou sa m pran nan feyton sa nan vi pa m m poko janm rankontre jan de bagay sa yo sa vle di. M pral M pral eeanm M pral fon casting map anonse casting nan pou tout moun vin pase casting pou vin jwe cheri pou ou pou vin jwe pou tout moun vin eseye talan yo pou m rekòmanse ba lanse yon lòt feyton sou chanèl la m di nou sa si feyton regrè lavi m nan ap kontinye si nou toujou vle lapide m tout kote nou jwenn mwen mèsi m pa gen pwoblèm men sèlman m konnen m pale avèk nou. Si lap kontinye lap li kod ke se pa mwen menm. Nou gen kamera, nou gen limyè, nou gen tout bagay, nou modifye tounaj la akoz de moun yo ki kite l la, pa gen pwoblèm. Men ou ka tande depi Christoo pa nan epizòd nan pa gen epizòd. Si m tonbe malad la, eske pandan m malad la m pral shoot? Ap gen casting pou tout moun nèt vin nan casting nan. M pap fè casting pil kòb, m pa pral vin kase kou nou tankou m konn tande nap di. Map fè casting nan cheri, tout moun vin pase casting nan pou n eseye talan nou. M pral lage yon lòt mechan feyton. Yap tou vann e vann yo pral vann mwen. M konnen nou renmen feyton anpil. M konnen nou trè trè trè renmen feyton an nou pa gen yon yon moman nan vi nou pou nou ta wè feyton sa ta kanpe men lavi m avan tou. M wè tout kòmantè yo nèt. Wè pandan map gade la map li tout kòmantè yo. E si se gen youn nan bagay ki ka fèm souri aswè a la avanm dòmi se lè map gade tout kòmantè yo m pa jwenn yon moun ki di betiz paskem wè ayisyen yap konprann ou depi w pale avè yo men depi w pa pale avè yo yo menm yap pale avè w. Lè m te di n ap konprann pou ki a se pou ki sa. Men men rezon ki koz. M tèlman santi m kontan la malgre pwoblèm mwen. Men lè m ap voye je m, m pa wè yon kòmantè ki joure, m pa wè yon moun ki di tenten. M konnen depi m te pale avè nou, nou t ap konprann mwen. Map still kontinye, m pap kanpe sou wout mwen, m pap bloke karyè sinema m pou pèsòn. Men m konnen tou, m di sa men si lavi a vle m kanpe l pou m viv map viv. Ti pitit sa t mouri pou 15 mil goud avan yè a. M te ka nan plas li. M te ka nan plas li, m te ka ap mache, yo pa, yo pran m, yo mande 20 mil goud pou mwen wi. M pa di pa gen moun ki t ap jwenn li pou yo pa gen moun, m pa di yo pa t ap jwenn li non. Moun yo, yo te jwenn 15 mil goud la pou yo te bay, men yo pa t gen tan pote l ale, li mouri. De menm pou mwen la tou cheri. M ka ap mache nan lari a, yo bip, yo kidnape m la epi yo, yo pa gen tan pot kòb la vini e mouri, m mouri. Map toujou priye Bondye e map tou tou di tout moun ki anba live la fè atansyon lè nou gen timoun nou pa kite timoun nan ap plede deplase al kote ke nou pa konnen paske pye gade deyò a pyeje anpil so m renmen nou anpil si gen youn nan bagay ki ka fèm kontan la se paske m fè live la m pa kriye dènyèman m te pare pou m te fè live la live la poko menm fini m gentan dlo nan je. M pat menm fè live la, m pat menm reyisi fè live la m gentan dlo nan je. Men ti bout live ki te fèt, tout moun t ap sikile, k ap di sesi sela, m te wè pakèt kòmantè kote moun yo t ap di m betiz, t ap joure, m te di aa non. Jezi a non. Fòm fè live la avèk yon lòt vizaj. M pa pral vin kriye devan moun nan. Nan. Nan. Bon, m ale. M pap tèlman rete ankò. Nou ka wè m pa tèlman son moun ki byen. M son moun malad. M renmen nou anpil. M swete nou still kontinye. Nou renmen menm jan nou te fèl avan. M panse sam fè nou te ka fè nou pa apresye menm jan feyton an m fè nou soufri pou li anpil men se pa mwen se lavi. Sim di nou m pa gen manman m pa gen papa se feyton an kap banm lajan se li kap banm manje malgre avan feyton m te toujou konn viv feyton an se youn nan mwayen ekonomik mwen tou men avan feyton m te toujou konn viv men si se feyton ki fèm ki ogmante sou kòb mwen poum viv an ou pose mtap annik rete mpa vle lage feyton an konsa mfin atis kibòm e la ayiti mwen ye wi kibò mgentan ale kibò aktris la gentan rive poul ta gentan fin atis poul pa vle banou feyton an mwen renmen nou anpil nou pap konn sa wè chak lèm nan lari a m wè yon fanatik ap relem mfè sanblan map souri avèl men se pa vre m wè nan tèt li banm love la paskel renmenm menl konnen nan tèt li pap fèl soufri mkonn anvi kachem mkonn anvi kouri. Men si lavi a pa ban m chans pou m fè nou kontan, pou m fè nou souri maten, midi, swa, m ap eseye bay tèt mwen chans mwen menm pou m viv, pase mwen menm fò m viv. Ou gentan plen la. Men, m konnen m p ap janm dekouraje. Lavi.